M bay vag mal domi menn. Map koupe live la m pral domi. Wal koupe live?
M defann.
Sa w vle? Sa wap chache la? Sa wap fè la? Sa wap fè konsa menn? M koupe live pou wal pale?
Banm jwen grenn bagay yo menn. Ou wè sa wap fè a li pa bon. Banm Banm grenn ankò menm di de bagay la. Ok.
Hmm. M kwè n jere bagay sa yo nou pale menn nou pale an prive nou di ok men kòman menn nou m pa konprann sa wap fè la menn. M pa wè jiska mennam pa pale anyen la non mwen menm. Sèl se sa, se sak fèt nan live la map pale la. Men non wap mal jwe la monchè ou. Se sak fèt nan live la map pale jiska mentnan m pa pale anyen se sak fèt nan live la map pale. Se pa nan live la la monte ou to pa pale avèm wap dim an Samuela di Samuela dat pase depi mwen monte live avèw son sèl son sèl vèsyon m pa konnen de de Ok poukisa e di a ok poukisa e di a poukisa e vle di a.
Bon banm di w banm di w. Men sa k men sa k ban m pwoblèm nan. Nan tèt pa w, ki sa m ye pou ou ki fè ou ou gen tout kran sa pou w ap pale m de Samuella tankou de w ap pale m de Samuella tankou se de de moun ki zanmi like I don't know. W ap pale m de Samuella, se sa m vle konnen mwen menm. Vin arive ou di m konsa li di w pou w pa fè live avè m. Ou di konsa, ou di l ou sòti, ou di l al kenbe a Dibango w ap vini pou w vin jwe avè pou w vin monte avèk li live. Mwen menm m te gentan la nan live la. M di w ale si w gen grenn nan bouda w. Sak fè w pè la menm? Poukisa w pa ka ale? M ap ekri w menm. Non, pa ekri m. Si w ap di m yon bagay, di m li la, oralman.
Anmwey, m pa gen konvèsasyon prive. M gen 6200 moun nan live, kòmsi k ap gade, kòmsi m ap di w, m ap di w m pa di w.

Samuela. Depi w moute live avè m, ou pap vin pale m de lòt moun, se Samuela. Tout lasent jounen son Samuela, Samuela. Mwen menm vle konnen mwen menm. Mwen menm jodi a la m di w m ba w m ba w pinga dodo m defann m vin ba ou nan live avèk Samuela, kaka vre. Hum.
Mam bwa map koupe live la nap retounen. Sa pou tounen, sa pral fè. Ou pral rele l pou di l konsa, o ekskize, ou pap ka moute. Ou pral ba l yon lòt pawòl. Kòm ou te di l ou nan lari. Ou te di l ou nan lari. Kounye a ou pral ba l yon lòt pawòl, ou pral di l konsa, Ok ou tou domi kote w ale oubyen sa w pral fè aprè kou wap fini ret a dibango oubyen koupe live li a desann wap ret la wi jis kòl wap ret la kòm ou te dil konsa se nan lari w ye Men poukisa e kounye an fache ok poukisa kòm ou te di konsa se nan lari w ye poukisa w te di konsa tande m kite m pale kòm ou te di konsa

Kisa? E jodi a ou chwazi fache pou Samuella? Oh, ta sanble se jodi a ou ou admèt ke m fache. Pito di sa pito. Ou rann ou kont, dis-je. Li jwenn manje a, l ap banbile ladan l, mèt manje a pa janm di anyen. Se pa vre? Kounya la Kounya la Li vle pran manje a Epi li fè mèt Li fè mèt manje a pa gen aksè a manje a Kòm m tande l di konsa piga w moute live avè m Fò m konn istwa Samuela sa. Men Sam yo la m sa ou pap desann live la pou al fè apèl non wap rete la jiskaske l dekouvri kòm ou te di l ou pa la jiskaske l dekouvri ke se la ou ye menm ke se la ou ye avè m menm menm menm. Banm di w yon bagay men sa m pa ka konprann men sa m pa ka konprann nan istwa se poukisa se kounya ou bay sa tout enpòtans sa pandansetan m te gentan rele w. Oh a bon?
M pale ansanm avè w, pou ki sa yo te fèt? Tout spektak ki te fèt yo, pou ki sa yo te fèt? Pou san rezon. Ok, pou ki sa w pa ann jwe a? Pou ki sa w pa ann jwe a? Sa mela genlè pa nan sèvo w. A se mò dekontwole. Mò pa gen bon lanmou sou w la non. Sa, sa e. Mwen menm kesyon m anvi poze w. Ou deja, ou deja m tande yo di Afrik pa jwe?

M pa m pa konprann ou di m pa jwe avèk Samuel la. Kòman pa kòman e pa pa jwe nou pa Se sa m fè m defann m monte m defann ba ou nan live a Samuela se sa m di w mwen menm ou genlè pa tande. E si m monte? Enben monte, m ap gaye kaka ou konnen ou konnen ou Dodo m ou pa tande sa m di w bon talè a pandan w la avè m nan m di w ale al monte. Poukisa w pa ka monte? Ale! Dekonekte avè m la al monte. Si w gen ase grenn, Dodo, si grenn ou plen men w, si w son plen grennen, dekonekte la al monte a Samuel. Sa w menm? Mwen wè w si w pran m pou timoun. Tale, tale. Ok.
Eske m pa di w al monte?

M di w sa men, m pa renmen sa w ap fè a men. Ou konn sa w ap fè a trè byen. Ou konn sa w ap fè a pa bon. M di w n ap jere sa men. N ap jere ki sa?
Non, jan w ap fè a men, w ap fè m parèt tankou se timoun ou e ou k ap. E mwen menm, e mwen menm, e mwen menm, kòman w fè m parèt mwen menm?
Ou fè kòmsi pa kòmsi m kòm. Pale, kòman ou fè m pa ret mwen menm? Mwen menm avè w kiyès ki plis sanble timoun lòt? Nan jan w ap aji tout bagay kòmsi m la m ap gade kòmsi kiyès ki plis sanble timoun lòt? Anben pito w sanble timoun mwen m pa derespekte w e ou menm, le ka de ou menm, pale m de ou.
Ok, kisa m di w m derespekte w? M pa t gen tan di w kòm m pa t gen tan di w e e kijan sa ye mwen menm avèk Samuella? M pa t gen tan di w sa? Oh se poutèt sa depi w moute se poutèt sa depi w moute live tankou avè m se yon sèl tankou w twouve l nòmal tankou se zanmi w m ye like ou vin moute ou vin pale m de sa m ye la ou paske w te gentan di m tankou oh nou gen yon bèl amitye wi ah bon m pa t okouran de amitye sa men ou tèlman vize lwen ou m pa ou m pa ka m pa m pa ka m pa ka live ansanm avè l sa kòman m pa ka live ansanm avè l la. Ou lè w di m pa ka live ansanm avè l la, kòman w di sa, kòman moun yo pral pran l, kòman nou, ok, mete w nan ou menm, kòman w pran l ou menm? Mete m nan mwen menm?
Bon se mwen k di l kòman m pran l? Kisa w vle fè moun yo wè?
Kisa moun yo ap tou santi? Lè w di ok m pa gen, si m ka al mwen pral al. Ok, kisa moun yo ap tou santi? E li menm ki di w pou l gen yon live avè m nan? Aprè w ap kouri lè w di m konsa, o, karèman wi, pou Dodo rete nan figi m, o, m kite l live a Dibango. M kite l live a di bango m rele l m di l m nan lari pandan se tan w nan live avè m oh m nan lari ou konnen l di w konsa li di m konsa piga m live avè w oh oh oh men w gen kran dodo ni w ni Samuella nou gen kran anpil. Nou gen kran pa bò isit.
Epi mwen m di w sa, m di w m mwen m. Dodo, wap prese la tout presyon pou desann, ou poko ap desann. Kounya e jwe m pral jwe, m pral jwe. Aksepte match la. Si w gen kran desann. Wap prese pou desann, aksepte match la. Ou tande sa m di w, live pa m nan potko menm kòmanse, se kounya l pral kòmanse. M te rele w pou m jwe.